Ok bonjou bonswa sa pral depan de lè wap gade video sa se pdg nou Don love pdg big cash transfer e jodia nou pral montre nou kòman pou nou voye kòb etazini repiblik dominikèn oubyen nenpòt lòt peyi ok la ou sou panèl la m toujou di sa pa bliye sa yo se avi kem toujou kite pou ou sa vle di ou tou si ou toujou dwe li sa yo. Sa yo yo pa vini nan aplikasyon an se mwen menm ki mete yo pou m notifye w lè gen moncash, lè pa gen natcash, lè gen yon ti pwoblèm sou sistèm nan e latriye. Sa vle di fò toujou fon w voye zye w sou sa yo paske gen plizyè piblisite ki konn ap pase la. Ok, an nou di w ap fè yon transfè lokal de sendomeng a sendomeng. W ap just klike nan voye lajan. Ok Epi wap klike la kote ki di Ayiti an paske se la w pral chwazi ki peyi wap voye l Ou wè tout peyi ou ka voye kòb nan Bitcash Men atansyon fòk genyen yon moun nan zòn kote wap voye kòb la Fòm gen yon ajan nan zòn kote wap voye kòb la Dizon ke wap viv Santo Domingo Ou bezwen voye yon kòb Sendomeng Men se bani Ou bezwen voye kòb sa. Ebyen, fòk ou gen yon, fòk gen yon ajan bani. Fòk mwen menm, mwen gen yon ajan ki ap viv bani, yon fason pou kapab voye kòb la. Wap mete 1000 peso, ok, wap mete non konplè moun kap resevwa, Wandel Larochelle. e wap mete pwovens lan. Si tout fwa w mete bani, ou wè kòm si lis ajan kap opere bani yo pa moute, se paske m pa gen ajan nan zòn sa. Ou la? Paske la depi w mete bani, lis. ajan lis tout ajan ki bani yo sipoze moute epi lis ajan ki bani yo ap moute yap diw bani nan tèl zòn se tèl ajan ou menm wap seleksyone ki ajan wap voye transfè sa bali pou moun nan ka resevwa kòb lan bani ok. Bon, nou ka pran egzanp, an nou di konsa moun nan ap viv a aswa. Se aswa wap voye kòb lan. Lè w mete kote yo mande w vil, pwovens lan, ou mete a aswa, gen yon lis ki ta sipoze monte de konbyen ajan mwen gen a aswa. Epi ou menm wap plap ou seleksyone ajan sa. Avèk direksyon kote w vle voye kòb lan. Paske se... Se sa ki pral fè ajan ki aswa ni resevwa yon notifikasyon ke yon moun ki Santo Domingo ap voye yon lajan aswa epi li menm lap bay moun aswa a kòb la. Ok. Ebyen se menm jan tou, si tout fwa yap voye yon kòb sòti, se menm jan pou tout moun. Pou voye yon kòb nan yon lòt zòn, Fòk ou asire w ke lòt zòn nan gen yon ajan. Menm jan tou, moun lòt zòn nan, pou l voye yon kòb nan zòn pa w la, fò l asire ke ou menm, w ap opere nan zòn sa. Se konsa, ou kapab fè transfè lokal de Sendomeng a Sendomeng. Bon, pou Etazini an li menm, w ap just klike nan Etazini. Ou pa bezwen seleksyone zòn nan avèk pwovens lan, paske se yon sèl moun mwen gen Etazini k ap tou resevwa notifikasyon an pou l voye kòb la ale pou ou. An nou di konsa, si w ap voye. 1000 pèso etazini lè w mete 1000 lan li fè w 18 dola to a konn chanje si w ta mete 2600 si w ta mete 6200 li fè w 111 dola ok epi w ap klike pou voye l etazini w ap mete nimewo a la epi w ap mete usa la Ok Yon nan pou klike nan voye lajan imedyatman moun mwen genyen ki nan Zelle la Etazini ap resevwa notifikasyon epi lap voye kòb la ale pou ou ok Alò se sa m panse nou klè kounya Nenpòt bagay nan poze kesyon nan nan bcash nan bcash transfer sou WhatsApp.